Fè audio a pase, pataje l. Mwen menm sa fè m wont anpil pou lè m gade pèsòn moun pa ka antre Ayiti. Pèp la k ap viv ann Ayiti a yo viv avèk krent, yo viv avèk lapè. Tout bagay chè, yo pa gen lajan pou yo achte. Malere, malerèz yo ta ta lage kò yo nan lari pou yo bat zèl yo, pou yo wè sa yo ta fè pou yo met timoun yo lekòl. Yo pa kapab. Afè kidnaping nan menm, se pa pale. Mesye gouvèn, k ap travay nan gouvènman, k ap travay nan Leta yo, èske se vre nou pa ka, nou pa ka jwenn gang yo se vre? Èske se laverite? Eske pa espre nou fè nou lèse gang yo piye moun nou lèse gang yo ap chase moun ap tiye moun pou yo kidnape moun pou yo mande yo 50 mil dola ameriken mezanmi kote konbyen ane pou moun travay pou l fè 50 mil dola ameriken Konbyen ane pou moun ap travay pou l fè 50 mil dola ameriken, n ap mande 100 mil dola ameriken. Eske se gang yo vrèman? Lajan sa a se pou gang yo vrèman? Nou pa wont? Eskize m si m di sa, nou pa wont? Ki peyi pou ta gen gang konsa pou yo pa ta ka kenbe yo? Se pa espre nou fè? Non se pa espre nou fè nou lage yo pou yo kidnape moun, pou yo pran lajan, apre sa pou y al pataje avè nou? Pèmèt mwen di nou sa, nou ka kenbe gang yo, nou fè espre. Son kont admi nou gen avè yo. Kote yo jwenn zam sa yo? Hein, kote yo jwenn bann gwo zam sa yo yap tiye moun, yap tire? Ki frap pa lepe perira pa lepe. Menm nou menm ki ba yo zam yo, se yo menm kap tiye nou ankò. Lè yo pran youn. Nou metel on kote nou bal sekirite pou yo pa tiyel poukisa nou pa pase yo nan chèz elektrik pou yo sispann fè mechanste pou yo sispann kidnape moun nou menm ankò nou bare yo nou bayo sekirite pou yo pa fè yo anyen nou pran swen yo lè yo blese nou mete yo lopital nou pran swen yo. Se nan se nan se nan lopital gouvènman an ka rantre se la nou mete yo ou wè se nan lopital kote gouvènman an ta ale ta al pran swen se la nap mete gang yo nou wè ki valè nou bay yon gang èske nou pa swiv ozetazini kòman kòman moun yo ap ap Bay la pèn de mò. Menm ke nou menm nou pa gen pèn de mò Ayiti. Men mezanmi, fon chanjman, fon woldefas pou nou chanje peyi a. Paske peyi entènasyonal, yo kritike nou twòp. Pa pran kout lajan nan men moun. Gade pou yo antre an repiblik dominikèn nou pa wont se viza pou nou peye pou nou antre an repiblik dominikèn e tandiske dominiken ap antre nan peyi nou li fè sal vle nou menm nou pa ka antre avèk viza yo pa ka antre avèk viza nan peyi yo nan peyi pa nou se yo menm ki se nou menm ki pou peye viza pou nou antre nan peyi yo yap maltrete nou yap repouse nou tout peyi ap repouse nou sak fè sa se nou menm paske nou pa wont. Nou pa ka dirije peyi a kies? Pa gon pèp ayisyen ka arive dirije peyi a. Sak pou ta dirije l la, aprè sa yo leve kont li yo ba yo lòt yo gwo zam pou yo tire, pou yo di se li menm. Jovenel Moïse louvri je w, eske vrèman yo pa ka kenbe gang sa yo? Hein? Di m si yo pa ka kenbe gang sa yo? Premye minis, minis de la jistis, minis de lenteryè, se vrèman nou pa ka kenbe gang yo? Komisè d polis nou paka kenbe gang yo? Se fo, pa gen moun kap pran nan sa. Lè nou tande yon dwòg tonbe yon kote, nou kouri al kraze brize. Kòman nou fè paka pran gang yo? Lè yon dwòg tonbe yon kote, nou kouri nal ranmase dwòg. Sa nou fè ap dwòg yo, eske nou brile yo, eske nou jete yo? Non. Men yon sèl bagay. Gang ap kidnape moun, gang ap maltrete moun, gang ak tiye moun, gang mete peyi an dèy, nou fè kòmsi nou pa ka tande, nou pa ka, nou pa tande, nou pa wè sa kap fèt la. Paske on dirè franchman eskiz mwa, eskize mwa lekspresyon, nou fè menm pati avè yo. Si nou pa ka kenbe yo, se menm pati. Nou pa wont! Eskize m wi si m di nou sa, nou pa wont! Pou lòt peyi ap avanse sou nou konsa. Sendomeng nou te konn okipe sendomeng wi kounye a sendomeng ap okipe nou wi si nou pa vle bay sendomeng okipe nou se nou k pa vle men sendomeng meyè nou 70 mil fwa franchman sendomeng pa menm jan avè nou ankò sendomeng pase devan nou. Sendomeng pase devan nou long paske sendomeng pa gen menm ke gen mechanste yon bò men sendomeng pa gen kidnapè kòm sa menm jan avè nou nou wè lafrans gen kidnapè nou wè nou wè ozetazini gen kidnaping Nou wè peyi an Afrik yo gen kidnaping kòm sa k ap kidnape moun. Moun pa ka pati nan peyi etranje, moun pa ka, dyaspora pa ka rantre. Sa fè wont pou nou. Pataje odyo a tout o gouvènman, nan tout leta pou yo sispann kraze peyi a.